M pa k pran telefòn ou a. Sa misye ap di la a? Ah monchè, zanmi non ye. M pa t pran telefòn ou frè m. Bous mwen te menm kote a telefòn nan wi. Monchè, se bous sa sèlman. Atò, jan m wè w la ou pa antre labank pou w al pran kòb? Katon bank tout bagay Jinyò nan mwen an. Kòman sa? Jan w tande a madam.

ti a boo. Ou e premye fwa w tande gason yo ap pran plezi epi madanm yo se boul lò yo? Machin Junior, kanè bank Junior, tout bagay Junior nèt se sou nom yo fèt. Ou pat konn sa madam? Sou nom yo fèt. Ebyen m pral verifye sa cheri pou m konn kote sou non an. Ebyen sou wè sa ou pa gen mari. M pa gen mari ebyen wap konn sa cheri. Ebyen malè te ou si w pat konnen. Mizangadsa tou kenbe l la jodia la. Kenbe l la.

Ou wè mwen.
Sa w di la baz? Ou pran te Ou pran telefòn mwen ou pran kòb la tou? Monchè, m te di w sa deja. M pa pran telefòn an. Se Telefòn nan te nan bous la baz, menm kote avèk men wè, telefòn nan nan dèyè pòch mwen a tout bous lan baz. Ou rale, ou fouye l ou pran tou lè de. pa fèm sa menn. Foure yo tande. Se blood non e se zanmi non ye e blood mwen ye. Bon mon kondisyon m fèl men m pa pran telefòn nan. Sèl bous sa sèlman m te pran frèt. Dèfini m pat gen kondisyon pou te foure bous nan tou non patizan. M te gen kondisyon map peye w men w kwè w pat tann mwen peye w. M te kòmanse ap pran. M te kòmanse ap pran ben sa w te pran w fin pran nèt wi. Sa w te pran w fin pran nèt map di w sa. Konn sak pase m pa di w ankò. ou pran sak nan bous lan m ba dou. E ou konnen m peye w pou travay la. Ou wè sa? Baz, li dwe ret antre mwen menm avè w. Moun pa dwe konnen bagay sa k pase a la. Èske ou tande byen sa m ap di w la? Bon, e blòd nou? Bon.
Ou tande sa m ap di w la? Sa pa ka fè non, non, non, non, non, non. Non, ti kòb la pa ka mete m nan pwoblèm a bon. Men telefòn nan pran se pou pote l mwen, tande papa.

M tap pran toulè 2 yo wè nap zola bon m gen yon presyon wè m tap pran ni kòb wè m pran kòb wè kòb la m pran m tap pran m pran kòb la m tap pran menm telefòn nan tou m tap pran m pap baw manti wap do la menm mouche baz kòm ok nou kite sa enben nou kite sa banm di yon bagay konnen tout sak fè yon nèg ret zanmi se

Ban m di w bagay. E ou menm ki te bay Jinyò machin, tout bagay, kanabòs, tout bagay sa yo? Mèt yo. Mèt yo? Enben wi. A, lè Jinyò vini, lè Jinyò vini, mande l kote l jwenn kanèbèk. Anvan w jwi kanèbèk te yo, sa k fè pa w pa t konn ti nèg la si e pa nan vòlè l te ye kote l te jwenn yo? Enben, anvan w te chèche pou w jwi yo, fò w te konn kote yo soti. Tande cheri. An, ebyen, M pa gen pwoblèm non, jis m ap tann Jinyò vini pou m mande Jinyò èske si e ou menm ki te ba l ni machin, kanè bank tout bagay sa yo. M ap tann li vini pou m mande l. Ebyen, ret tann Jinyò e mwen menm m pa vin la pou m fè diskisyon avè w. M pa vin nan filozri avè w. Sòf ke m vin avèti w cheri ke Jinyò gen fiyanse, ke Jinyò bagay sa ou wè w ap di m tande k sou non yo, yo bon mèt. M pa t janm konn se yo k te mèt yo. E Jinyò, pou Jinyò m konnen yo te ye. Haa ou menm ki te bay junior ni machine kanè bank tout bagay sa yo enben ou menm ou bay junior yo junior renmen w pou lajan mwen menm junior renmen m pou lanmou pou lanmou ki lanmou oh ki lanmou ki lanmou l ye ebyen e mwen ki okipe junior 3 zan wi cheri 3 zan fiyansay se mwen ki okipe junior se mwen ki fè manje lave pase tout bagay pou junior nèt se bon lanmou ou menm se pou lajan junior ansanm avè w wi pou lajan pou lajan w konprann sa m pa vin pou tout bagay sa yo avè w. Junior bezwen yon sèvant li pran pou sèvant pou lèm pa gen tan pou fè ti manje pou li men Junior cheri sa se Junior pam l anba zèl mwen lap ret la m pat vin la pou tout sa tande men mande Junior kote w wè pou wè si se pa yon sèvant li bezwen kounya ou pa menm pale gade byen pou wè si se ou k sèvant Junior gade byen pou wè non se ou k sèvant Junior men gade byen pou wè si se non ki sou yo vre tande petèt Junior ka di w Madam m wap vin fè diskisyon pou junior la, junior lakay mwen la al kouche lap ret tann mwen. Gade kòman fanm nan derespektan mesye an e ou menm ki vin fèm esplikasyon pou junior a gade kòman manzè derespektan map kwaze avèw tande map pare pou ou. Mesye ooh sim te janm konnen mesye eta manzè m tap pale ete foto manzè m te wè sou telefòn nan m frape tèt manzè atè a menn. E derespektan menn. Ooh ok Junior fiyanse? Humm m pral kite l a de po mouda l. M ap fè l vann tout sa l gen, m ap pran tout sa l gen. Se derespektan m avè w epi manzè pèmèt li l ap vin di m te fiyanse, Junior fiyanse avè m. Ou e derespektan. Pale,
tanpri doudou pale pou lanati bby pa leve kont mwen. Nève la, kote Ou konnen jodi an la m tèlman nève, lè m wè a Junior mesye, se mwen k konnen sa m ap di. Pa ti nève m nève la non. Alò kounye a, kote fi la pou Junior al ramase pou mete m nan tout bagay sa yo? Alo, sista kòman w ye la? Mwen bò lopital Unimèd lan la, w kapab vin chèche m silvouplè? Non kòkòt m pa move non men m nève sista lè m di w m nève a jodi a la menm san m pa santi m gen sou m nan venn mwen ankò ou konn sa k pase la m soti bò lòt bò a la m tande yon sèten de Jina Junior ye pou jan m ap redi pitit jan m fè Junior konfyans fiyanse a Junior Pou m gen tout bagay mwen m fè Junior konfyans m lage tout ba li Kounye a la m yon ti kokorat bò tèt dekale wi t sot fè m konnen la Junior gen katon bank li nan men l sou non l machin Junior sou non l sesi selòt bò Ou konnen m tèlman enève m Kay Junior pèdi labank sista mwen pran kay la m achte l pou li ankò. M fè tout sa m konnen paske ke nou konnen m fiyanse ansanm avè l nou pral gen yon vi a de. Kounye a ou konn ti kokorat la pèmèt li l di m konsa o si se zon ti Sina m ye m ap okipe l. Se derespektan si m pa t konnen lè de moun ansanm nou pral gen yon vi ansanm tout sa nou gen youn se pou lòt. Men m pa t ap fè Junior konfyans sa. Wè gason se pa bèt pou moun fè konfyans sista.

Bon ou sot kot nèg la e ou pa kraze dan misye e la ou pou vin bat sal kò menn. A monchè. Ou a trip menn. Trip menn. Imajine ou menn.
M fon bagay pou nèg la menn. Sa m fè a menn. Monchè menn m riske vi m pou nèg la menn. M jwenn m nan bagay la menn m jwenn yon lajan menn. M tou pran l menn. Kisa ou panse menn. Ou.

M konnen misye, papa misye chaje kay men, sa misye fè kay men? M pa konnen men li di m chache yon kay pou li men. A, monchè antouka mwen menm m pa konn bagay kay monchè. Tande men, monchè m vire bòs. Ok papa. Ok men.
Yeah.
Ye freo, aye ba tèt ou atè menn. Monchè men m te bon lè m te atrap ou men se pa fòt mwen non men. E bagay la e men ki domine ki domine m konsa menn. E men tande non papa ou mèt vire bò kot Mak la wap vin nan kay la menn. An m vire menn.

Nèg krazem sil pat pran kòb la m pata fout peyel li pran telefòn mwen li pran kòb la li sou kou humm map jwenn li kanmenm kounya fòm ta fon jan pou manzè pata wè bous lan nan menl menl menl gèt menl Romero Romero sa Romero fè. Romeo, sak gen la? Yeah yeah. Ehe. Kisa? Hmm. Ah baz bon mdo bay. Non non pa vi pa bon manti non baz, ba nan manti non, pa bay manti non. Bay tout bon palem la. Madanm mwen asepte sot avèw? Ou fou menn, ou krezi menn. Epa ou krezi ou ye menn, dòmi ou dòmi ou reve ou fè rèv sa? Ki a kilè? Ok pa gen pwoblèm. Ki kote? Ki bò? Bò ti resto? Bò ti restoran anfas kote yo vann sandwich an? Ou sur? Ebyen map la. Map la avan ou menm. Map sou lè li avan ou. Non monchè, non wè, m pap fè bri. M pap fè bri baz, pa bay tèt ou pwoblèm. Depi m ta wè, efektivman, l avè w vre, m menm avè l nou tout fini. Non monchè m pap fè bri Menm wè m pap kite l wè M pap fè bri M mèt trankil Shit man! Wè e pou tèt sa manzè dim manzè dim pral pral dèyè kòb humm e pou tèt sa manzè dim konsa li prale nan imobilya al pral dèyè papye e randevou l gen avèk e. Sim ka pwomèt ou le mond antye Tanpri baby pale Tanpri doudou pale

Djouna Djouna wi Djouna genlè pa la. Kisa yo la.
Oh apa junior pot papye kay la ba li vre manzè gen chans devèn pal bon se mwenk tonbe sou li se mwen kap jwenn papye kay sa kay sa nan rèv wa jwenn li.
Ou se zo kòk lavi m M pa vle yon viktim Rete la nan lavi m Prezans ou se sèl rezon k fè m pa enfim Lè m bò kote w mwen santi m beni Si w ale, m ap depafini. Ou rechofe m nan moman fredi. Plis pa ale, pou lanmou nou ka grandi, grandi. Tanpri baby pa ale. Madanm, ou fè tankou w pa wè. Ah, ou konnen m lwen. Madanm,

M gen pwoblèm, gòj m ap fè m mal. Ah! Madanm m anfen, m malad. Kote madanm nan konnen w l ap vin fè esplikasyon? Sa konnen!
Madanm nan di m konsa, li gen twazan fiyansay a Jinyò. Madanm dlo sot nan je m, m kriye kòm yon ti bebe. Twazan fiyansay? Jinyò wi. Jinyò fè. Bon, sa l di w menm? Li vin fè w esplikasyon? Kote w konn fi a l vin fè w esplikasyon? Gason. Fi a di ma mari li epi m pa konn anyen non madanm. Sa m konnen pitit, fi a vin fè m esplikasyon. E m pa t konnen Jinyò te avè fanm sa m renmen. Zanmi yo m ba yo melanje non monsè. Men kòman dam nan fè rekonèt ou konn lakay ou tout bagay sa yo? Moun ki pou mennen? Jinyò k pou mennen apre Jinyò ki lòt ankò k pou mennen? Jinyò k pou mennen? Jinyò?
Ou kwè l ap fè bagay konsa? Jinyò k pou mennen madanm sa menm? Bon m kwè w te di w rekonèt dam nan. An pitit! Sa w te wè sou telefòn nan e pa li menm? An pitit! Te kwè m te gentan esplike w m te di w Bayo. Men manchè w gen sou ou m panse di w konn dam nan. Te kwè m te gentan esplike w m te di w Bayo deja. Teddy Junior m te rekonèt li, m pa t rekonèt dam nan. M te bezwen touye ti gason an. Ebyen li te ban m yon manti e dwa m pou m te ba l yon manti tou. Hum. Pitit m pa pou m menm, depi lè m fin pran nouvèl la fi a vin fè m esplikasyon pitit m kou san k ap koule sou estomak mwen nan gòj mwen, l ban m pwoblèm, madan m ale m pa rete. Bichon pa bay tèt ou pwoblèm non pitit mwen, ebyen nan bank la m ap rive la epi n a pale plis m ap vin wè w detanzantan epi pou nou pale.